Moun ki fè fibwòm mwen yo kap soufri ak fibwòm mwen yo nou sove nou met di Bondye mèsi nou sove mwen pot yon remèd pou nou jodia resèt sa pa fè egoyis avèl ou menm ki gen pwoblèm fibwòm depi ou jwenn li patajel paske son resèt ki mache nòmal. Ok son bon reset li chak moun ki jwenn reset sa pataje ann pa fè egoyis paske m konn ki doulè yon moun ap konfwonte lè wèl gen pwoblèm fibwòm sitou lè moun nan bezwen yon timoun dèfwa ou konnen lè w gen pwoblèm fibwòm sa pousantaj chans pou gen timoun nan se diminye li diminye paske li pa ditou fasil e dèfwa konn menm arive ansent. Ou fè fos kouch ou pèdi timoun nan e e pa yon sèl fos kouch defwa e de fos kouch a repetisyon ebyen jodi a mwen jwenn yon solisyon ki mache pou nou a baz de pwodwi natirèl sa m pral di la yo tèlman enpòtan bat pou n pa rate yon segond nan chak sa ke m pral di la. Pa avanse video a. Tande tout sa m pral di yo avèk anpil atansyon. Pa ajoute, pa mete nan sa m pral di yo. Ok. Paske m konn ki doulè ki genyen, sitou lè yon moun, yon koup fin marye, ou pa t konnen ou te malad, lè ou bezwen yon timoun ou pa ka jwenn timoun nan, w ap mache kay doktè. A chak fwa ke ou pral atann ke ou panse ke w ansent lè ou gen yon reta nan règ ou, ou panse ke ansent ou ansent, Yon lòt ti ton gade san vide sou ou, ou santi son kout kouto ou pran e dèfwa ou wont pou di mari ou Regou vini. Dèfwa ou kòmanse kontan wap woule ti vant ou paske ou wè ou pa wè règ ou panse se ansent ou ansent e poutan e pa sa ditou. Ebyen jodi a se youn nan pi bon m kapab di pi bon videyo ke m pral pote pou nou sou chèn YouTube Vision Deg Haiti. Ou gen paj Facebook Remèd Fèy Natirèl? Anvan ke m ban nou remèd sa, jis avan m vle di nou bonjou, eskize mwen si tèlman kè m kontan, m vle di nou bonjou, bonswa ak tout moun ki pral gade videyo a, sa depandan lè ke ou pral gade l la. Mèsi a ou menm ki toujou pataje videyo nou yo, mèsi tou a ou menm ki toujou kite yon kòmantè pou nou e ou menm ki abòne avèk chèn YouTube Vision de Gaiti paj Facebook nou an nou diw mèsi ou menm ki poko fè sa si w sou chèn YouTube la wè s'abonner ekri an wouj konnen w poko abòne abòne paske detansantan nou gen yon video nap chèche plis poun kapab toujou pote pou ou e lè sa ou ankouraje nou poun toujou travay pote pou ou. Ou menm ki poko abòne, abòne sou tou 2 platfòm YouTube e Facebook nou yo. Pou nou kòmanse, nou pral ba ou kèk konsekans sa genyen avan ke nou ba w top remèd ki pral non sèlman seche l, elimine fibwòm nan pou ou a. Kèlkeswa tay fibwòm nan ye a, remèd sa l ap. mache pou ou e ou menm sil poko nan yon gwo dimansyon li ankò piti lap eliminel byen rapid ebyen ou menm si pow la gentan a yon tay ki elve ebyen lap pran du tan lap pran plis tan pou li redwi e nan gwosè ke li ye a men kèk konsekans sa kapab genyen lèw gen fibwòm ou ka wè san vide sou ou anpil tout sa yo se konsekans. Lòt konsekans ke w genyen, w ap santi gwo doulè anba ti vant ou lè w rete. Lòt konsekans toujou se twoub de fètilite, ou mal pou w gen yon timoun, ou mal pou w ansent. Lòt konsekans yo genyen, se lè w ap fè sèks, lè w ap fè bagay ou santi nan rapò seksyèl yo ou yo douloure pou ou ke ou gen doulè. E lakay fanm ki gen fibwòm ki ansent, w ap wè yo gen de, y ap fè fos kouch a repetisyon. Ou byen ou wè yo fè yon akouchman prematire, tout sa yo se konsekans yo. Epi lòt bagay ke li fè w toujou, li fè w anvi pipi tout jounen, tout vire tounen ou mèt fin pipi la ou wè w gen pipi, detanzantan ou gen pipi. Answit toujou. Kòmsi w santi anba ti vant ou li gonfle. E gen moun ou wè sa depan de tay fibwòm nan ou wè vant li men gwosè kou yon moun ki ansent nenpòt 5 a 6 mwa de gwosès. Sa ke m vle di nou. Ou wè si w pa fè tretman, kounye a la jodi a ou pa kòmanse tretman, li ka ba w de konplikasyon. Pa egzanp. E konplikasyon, kèk konplikasyon ke li ka ba ou, li ka ba ou de, li ka ba ou anemi, yon anemi ki sevè pa rapò avèk san sa yo ke wap pèdi toutan. Epi tou li ka ba ou yon dekonpresyon sou nèvez ou, oubyen li ka ba ou tou pwoblèm emowoyid, tout moun konn sa sa vle di ki emowoyid. Eben. Anvan m rantre nan men manman pen m ba koze a pou m ba w tretman, m vle di w, ou menm ki gen pwoblèm fibwòm, kanpe nan bwè alkòl, kanpe nan bwè al konsome alkòl, kanpe nan fimen, ralanti nan kantite sik ke w ap konsome yo, ralanti nan kafeyin ou, ok, konplètman, paske. Wap soufri fok ou fè tretman ok fòw fè tretman ebyen poum kòmanse kisal ye wap bezwen de kiyè wisky ou pral nan makèt m pa konnen oubyen nan yon boutik yon stò bò lakay ou ou pral achte wisky a wap pran de kiyè wisky wap bezwen yon zoranj. W ap bezwen 2 kiyè myèl, men asire w se myèl pu a. Se yon tretman w ap fè, degaje w envesti pou w fè tretman w. 2 kiyè myèl pu, asire w se bon myèl la w jwenn. Epi w ap bezwen. 3 pat lalwa ou jis kale lalwa ou lè ou fin kale lalwa ou ou bat lalwa ou fèl fon jèl lèl fin ba w jèl la lè ou fin bat li kounye a ou pran 2 kiyè wiski a ou videl nan yon bokal fayans ou vide jèl lalwa ladanl epi ou lage 2 kiyè wiski a ou prije zoranj ou an ladanl epi ou lage 2 kiyè myèl la ladanl epi ou brasel epi li vin ba w remèd la epi ou bouche bokal ou. Ebyen ou pral bwè yon kiyè 3 wap bwè yon kiyè 3 fwa yon kiyè chak 3 jou jodi wap bwè yon kiyè demen wap bwè yon kiyè e kòm non m twouble ladann wap bwè yon kiyè 3 fwa pa jou pou jiskaske li fini wap fè resèt sa. Pandan 10 jou ou kanpe sou li epi lòt mwa ou rekòmanse l toujou. Ebyen sa se pou anndan. Kounya nou pral ba ou yon lòt resèt kounya ou pran sa pou anndan epi kisa ou pral fè wap bwè sa epi ou pral pran yon pat jèl lalwa epi m pa konn si nou konn sipositwa yo konn foure nan vajen yo ebyen ou pral pran jèl lalwa wap koupe l kou ti sipozitwa wap koupe 7 ti moso Tankou ti sipozitwa yo konn foure nan vajen yo, 7 ti moso. Ebyen lè w fini ou mete l nan yon bokal ou mete l anlè nan frijidè ou. Epi ou mete l nan glas, chak swa avan ke w dòmi, ou foure youn nan vajen w pandan 7 jou. Pa depase 7 jou a silvouplè. Epi kisa w pral bezwen ankò, w ap bezwen yon ti lwil de risen, si w pa jwenn lwil de risen ou kapab pran ajil. W ap jwenn sa yo nan famasi oubyen nan makèt. Ebyen ou pral pran yo pou fè masaj sou vant ou. Paske kisa aji la pral fè? Li pral dekonjesyone basen ou. Epi li pral redwi doulè a. Epi li pral diminye nan tay fibwòm nan. W ap fè masaj chak swa nan vant ou pou kapab redwi doulè a avèk sa yo m di w yo. Oubyen. e diminye tay fibwòm nan. Epi m ankouraje nou fè enfizyon ansanm avèk safran, safran bon anpil, sa yo rele kirikima, bouyi l, ou ka bouyi l pandan 15 minit, fè youn oubyen lòt, ou ka bouyi l pandan 15 minit epi w bwè ti ti enfizyon safran ou, li bon anpil, anpil, anpil. M gen video ke m pral lage pou moun ki gen M gen video m pral lage pou kis M gon video tou m pral lage pou moun ki frijid ki pa janm anvi fè sèks M gen video m lage deja pou moun san yo pa vini Li sou chèn YouTube Vizyon Dèg Ayiti a Depi l pa Vizyon Dèg Ayiti konnen l pa mwen Depi w wè se Vizyon Dèg li pa gen Ayiti a e pa mwen menm Epi m gen remèd tou pou moun ki gen règ iregilye yo E sa k fè li enpòtan pou nou abòne ak chèn YouTube Vizyon Dèg Ayiti paj Facebook Remèd Fèy Natirel e plis.